Epa sa li genyen vreman ki ka ofri. Yeah, en fait ou di ou te ou se ou proche euh, Dadou anpil, euh, ou te ou te toujou très proche fanmi an pandan Dadou tap soufri. Eh, bon, jusqu'à présent nou nou nou nou pa konnen de kisa Dadou te, te soufri exactement.

Li panse genyen putèt desen li ki te panse ke nan dènye tan yo madanm Dye te vin te vin vwayaje avèk misye nan tout toune l yo e donk se pou bat misye ki te misye pou kò l epi bon misye te vin genyen yon pèt yon pèt de san ke yo pat ka wè kote san sa ap pèdi e.

Donk yo te prefere mete misye lakay yo, donk tout fanmi an nèt, tout sa k abite lòt kote te repliye vini yon chevèl de dadou tankou yon lanmanman italyen e ki t ap travèse. Donk mwen panse ke panse ke maestro a
Anfèt se se se vrèman panse ke maestro a travèse travèse yon pè.

Li montre ou lanmou enkondisyonèl li pou tè natal li. Se malere ke lè ou pèdi 2 moun konsa, se vre se kondisyon sine kwa non nou vini fòk n ale men gen 2 moun si w vle ki tèlman itil ke ou pa ta swete ke w pa t swete ale men malerezman se sa n ap viv la.
En fèt nou wè ou pa kapab kenbe lanmou Berthony bon se konpri donk se yon pèt enòm pou fanmi an se yon pèt enòm tou pou la mizik ayisyèn pou le peyi an jeneral men avan nou kite ou ale Berthony pèsonèlman kisa ki make ou kay Dadou kisa ou retenu de Dadou?
Dadou se te Dadou se te yon silansye e ki pa pale e ki pa pale souvan e 15 moun mèt ap pale ak Dadou epi ou wè gon si wap gade pwofil li ou wè ke misye gon misye nan pwofon nan refleksyon men lèm pale avèk misye li trè souvan refleksyon sa yo li baze sou endistri mizikal la. Izoumweyy Haïti izouvle ke misye ke misye te vrèman e tout swè misye pou peyi sa se te wè ke misye gon peyi ke tout moun te ka viv ladanl e konvenableman malerezman sa pa rive son moun ki tèlman renmen Haïti Dadou e Dadou pa posede anyen laba. Tout sa Dadou genyen se isit l envesti l. Misye pèdi yon kay nan tranbleman de tè a. Twa ka tran aprè tranbleman de tè a misye konstwi yon omwen kat etaj nan Fèmat la. Donk sa vle di son moun ki atache avèk Ayiti. Misye se yon silansye ki toujou prè pou l bay konsèy, misye pap pale anpil bon. Pou yon rezon ou pou yon lòt mwen menm avèk misye depi nou kwaze yon blag yon pawòl ki pa janm fini sof ke nou konnen konvèzasyon ap fini sou Ayiti. sou Ayiti kanmenm. Donk Dadou vrèman se te yon moun espesyal. M sonje gon lè m ap mande mayestwo m di mayès alò nou gon ti non mwen avèk mayestwo Diko Pastè ki se gran frè li Diko nou gon jan nou rele l Kili. Ti fi sa pati de gwo sè li, misye pa gon gwo gason de bagay konsa donk se konsa Tico te konn rele li Maes nou menm ti Tico rele l Kini depi gon lè m di Maes gon sifleman ke nou toujou fè nan Magnum e pou pou kote w jwenn ak bagay sa ni ou ni Tico Ui nou tout fè non se de bon lèm je fèl devan m gon gitaris kal monte e ki vin pran gita a nan men dadou non bal magnum te genyen la casa guadeloupe anndan pak anndan pak ak moun epi gitaris la monte e m kwè se te patrick parole ki se bon zanmi misye e se sèl moun bon ki ka fè sa aux antilles vin pran yon gita nan men dadou men aranjman mizikal e dadou yo. Se 2 bagay, dèfwa ou gen lenpresyon ke misye aranje mizik yo pou l deranje moun menm. Ou ka wè sa nan plak Masters, Tabu Combo a, nan tout plak Magnum yo, donk misye pa janm fè anyen k fasil. Donk sa vle di yon gitaris li fasil pou monte pou vin fè gwouv, pou fè yon gwouv nan Magnum. Men mentnan gen 2 rapè lè Tigo fè l pou gen 2 akò k ap pase, ou ka pèdi ladann tankou 50 chada yo voye nan yon riflè k ap desann. Epi Florent al vin jwe gita epi Dadou monte antretan lap pran yon koka epi gon kote m kwè se te nan yon mizik yo rele papa li la paske Kiko gen de bagay li fè anndan mizik sa pa konn kote Emilio jwenn vitès sa pou l fè yo donk gon dènye kote gon rapèl pou Kiki ki mennen yon koda.

Depi sa se moman misye dim lè ti kote ti moun misye te klostofòb. Dòk si misye nan yon espas ki fèmen la li gen lenpresyon ke l pral mouri. Dòk papa a e lè ti ko santi l an danje, papa a te montre yo fè sifleman sa a dòk se yon alèt. Ok dòk e tou sa yo nou gen anpil anpil anpil istwa e avèk maestro an vreman se te. Se te yon liv ouvè ki toujou prè pou li pou li bay konsèy, pou li ede misye. M pa konnen kantite fwa misye mete m chèche timoun bay mizik pou yo vin chante. Malerezman nan tout se Tami se Tamara Suffren. e ki te rive patisipe sou dènye plak li an epi genyen Darline Descadou ki fè yon mizik ki pale de sitiyasyon misye jodi a egzakteman e yon mizik kote misye ap di pa tann mwen mouri pou pote flè paske m pap ka pran odè yo m pap menm konnen donk lè w souri avè m se yon flè ou plante nan kè m m pa bezwen deyò m de bagay konsa donk. Se yon mizik misye te ekri pou Darline Desca sou lòt nan plak li yo. Men pòt misye te toujou ouvri pou tout moun. Malerezman misye travèse. M swete ke maestro a jwenn lalimyè men vid sa a m pa kwè ke li prè li ko prè pou l konble. E vrèman m swete misye jwenn lalimyè rapidman pou l pran dimansyon zanj li pou li ede peyi a a sa l te swete yo.